Bonjou oubyen bonswa tout moun sa depan de lè ke nou pral gade ti videyo sa. Eske nou te konn tande pale de yon viza elektronik etazini ki rele viza waiver oubyen yo rele l tou viza esta. E de li m pral pale nou jodi a la. Pase bon se pa anpil moun non men gen de twa grenn moun ki poze m kesyon an, m di ban m fon videyo pou m pale de li, petèt si gen lòt moun tou ki pral bezwen fè li, e pou yo ka itil, l ap ka itil yo. Donk, an nou gade ti videyo avè m, pataje l tou. Ok, Etazini se yon peyi ke menm si ou se nenpòt ki nasyon, li pa dakò rantre lakay li nenpòt ki jan, tankou menm jan ou tande si pa egzanp ou prale an Ewop, si w se chilyen ou pral an Ewop, Ou jis achte tikè ou ale. Etazini pa fonksyone konsa. Lè ou gen paspò chilyen ou pa bezwen yon viza konsilè pou antre Etazini vre, men gon viza ki rele viza waiver, li rele ESTA menm jan avèk Kanada, se pa tankou ou annik pran paspò ou achte tikè, dabò gen anpil ayisyen ki pèdi tikè nan sans sa deja paske yo gen pitit yo ki se chilyen, ki fèt chili e yo bezwen voye l ba yon moun Etazini, yo jis achte tikè yo. Men se lè yo rive yo di yo non hey li pa fonksyone konsa paske etazini pap kite w antre lakay li konsa san ke li pa gentan konfime kiyès ke ou ye e lè w se chilyen ou gen paspò chilyen an si w pral an ewop ou pral irland ou pral angletè ou pral lafrans ou pral espay ou ka jis achte tikè ou ale paske dabò chili nan amerik latin nan se Se paspò yo an ki plis ki plis pwisan nan tout amerik latin nan. Se sèl chili ki gen aksè pou vizite otan de peyi sa yo epi gran peyi sa yo tankou etazini, kanada, la frans, almay, angletè, espay tout peyi sa yo san ke ou pa bezwen yon viza konsilè. Men lèzetazini menm li fonksyone diferan alò amerik di nò kanada avèk etazini chilyen ka ale se vre Lè w gen yon paspò chilyen nan men w, ou ka ale, men ou sipoze ranpli yon fòm. Fòm sa a li rele Visa Waiver, oubyen si w ekri l sou entènèt ou ekri Visa ESTA, w ap jwenn li. Pa Kanada rele eta, ki se 2 tip de viza diferan ke yo ye. Pa Etazini an li rele esta, pa Kanada li rele eta. E atansyon, menm si w se fransè tou, menm si w se irlandè, menm si w se, ou se ewopeyen, ou sot nan yon gran peyi, Pou antre Lèzetazini ou stil bezwen ranpli fòm sa a. Paske yo pap kite w antre san ke ou pa ranpli fòm sa. Men se pa yon bagay ki difisil ke li ye. Ou annik ka ale sou paj ofisyèl imigrasyon nan peyi Lèzetazini, Visa Waiver an. Ou fè klik sou li. Ou ap jis ranpli li, ou mete dat ke ou ap vwayaje an, ou mete non, ou mete yon seri de bagay. Epi y ap poze w de kesyon tou pou yo konnen si ou pa. Si w pa konn fè zak nan peyi w, si w pa teyoris, jan de bagay sa yo. Se yon fòm ke w ranpli dabò. Se pa kòmsi w pral nan anbasad pou mande yon viza e ou peye, ou sipoze gen kat de kredi oubyen kat debi w pou ka peye paske viza li koute 14 dola. Paske chak moun kap genyen l, ou oblije gen 14 dola pou sa. E ou oblije gen yon kat pou peye sou li. Ni viza, bon pa Kanada mwen panse li mwen chè li menm, mwen pa sonje egzakteman. E pi lè w fin fè l tou, lè w fin ranpli fòm nan. E banm wè bon pa Canada li menm konbyen tan sa te pranm anvan 15 minit yo te gentan voyel sou email mwen banm wè pa etazini an konbyen tan li pran li menm sa anndan 24 heures de tan ou sipoze gentan genyenl sou email ou yap voyel ba ou sou email ou son ti son yon fòm ou ranpli epi yo ba oul pou 2 zan ou ranpli la lè yo di yo ba oul pou 2 zan ou stil paka rete lèzetazini avèl gen 2 diferans wi ou genyenl se vre pou 2 zan Ou byen si w genyen l pou Kanada, Kanada yon li menm kòman l fonksyone, yo ba w l pou 2 zan vreman, men se lè w rive andedan èpòt lan, yo pral detèmine pou konbyen tan y ap ka kite w fè nan peyi a. Men kisa m vle di, paske si w pral Kanada, yo ka di w ou ka fè 2 mwa nan peyi a, ou ka fè 3 mwa, apre si w fè plis ke 3 mwa, w ap ilegal. Menm jan Lèzetazini, lè w ap vini yo ba w yon so ki valide pou 180 jou. Li pwobab tou pou yo ba ou l pou mwens. Apre 180 jou sa a, si ou pa kite peyi an, ou ilegal nan peyi an. Eske nou konprann? Men omwen anvan ou achte tikè ou, asire ou ke ou gen viza waiver an deja. Paske se yon, jan m di nou an, se yon aplikasyon ou jis ranpli sou nèt lan. Alò li gen paj ofisyèl li, gen w ap jwenn plizyè lòt paj tou. Moun ki pral, k ap bezwen fè fwod sou ou. Men si w bezwen konnen vrè paj ofisyèl lan tou, ou ka ekri. Visa waiver ou mete slash epi ou mete Chile Atiende. Pa egzanp Chile Atiende a li gen vrè li gen vrè vrè vrè paj ofisyèl lan sou sou paj pa yo. Depi ou antre sou Chile Atiende ou jwenn link pou fè aplikasyon an l ap voye w sou paj ofisyèl lan dirèkteman. Sa vle di si w ekri l sou Google tou wap li pwobab pou w jwenn plizyè paj men lè sa tou li pwobab tou lè w ap peye l pou yo fè w peye plis oubyen pou yo pran k. plis kòb sou kat de kredi ou jan de bagay sa. So fò nou fè pridan avèk sa. E pandan se tan tou si nou ta renmen pou m fon video m montre kòman pou nou ranpli l nou mèt kite sa nan kòmantè yo map gade epi map ka fè video a si m jwenn moun ki enterese pou fèl map ka fè video a pou nou ka wè kijan egzakteman pou nou ranpli l. E gen anpil moun tou ki poze kesyon map tou fon ti brèf sou sa kèt yon bagay kap antre nan zye m. E ti moun yo pa egzanp gen moun nan li pa chilyen men pitit li fèt chili alò depi ti moun nan fèt chili li se chilyen. Si pa egzanp, gen moun ki di m yo gen matant yo k ap viv Etazini, yo gen manman yo, yo gen papa yo oubyen yo gen sè yo k ap viv Etazini, yo ta renmen voye timoun nan vin viv Etazini avèk fanmi sa a, alò vin wè l oubyen vin, m pa konnen, pou youn ou lòt rezon, swa vin vizite oubyen rete. So se nou k pral konnen e ki motif e vwayaj nou an. Men avan w fè sa, timoun Anvan pou timoun nan vwayaje, ou kapab gen plizyè chemen ou ka fè sa. Premyèman, ou sipoze al ka notè pou fè yon poder, voye bay moun sa a li menm pou l ka pran responsabilite de timoun sa a pou ou. So si l pral met timoun nan lekòl, nenpòt aktivite ke l pral fè avèk timoun nan, ou ba l yon poder ki di ke ou menm ou otorize pou l fè tout aktivite ke li vle fè avèk timoun nan. Ok. Epi apre sa tou, si pa egzanp timoun nan ap vwayaje avèk yon moun, si se yon moun k ap sot chili pou pou vin avèk timoun nan ozetazini pou se kòman l fonksyone ou pral kay notè toujou fòk tout sa yo fèt kay notè wap di ou menm ki se manman ou menm ki se papa a fòk nou tou lè 2 siyen manman an papa wap siyen ou di mwen bay tèl moun fò mansyone moun nan m bay tèl moun aksè pou l vwayaje avèk timoun tèl pitit mwen an rele entèl entèl tèl dat tèl dat e nan tèl ling avyon e li pwobab pou notè a menm mande w e e nimewo vò e. Nimewo konfimasyon vòl la. Li pwobab pou notè a mande w sa. Men, antouka, ou gen 2 bagay sa yo pou fè, m konseye nou fè. Se ki sa? Se pwode l la pou moun k ap isit lan. Pou l gen aksè, nenpòt sa k ta pase, pou l gen yon papye ki di ke manman, papa timoun sa a te ba l otorizasyon pou l viv avèk timoun nan isit, pou l mennen l lekòl, pou l fè. Yon pwode l anpli yo. Ou konprann? Depi w di pwode l anpli yo a, kòmsi yon pwode l total, E kòmsi ou ba l pou l fè tout sa l ta vle fè avèk timoun nan. Sa vle di si l pral mete l lekòl, si l pral nan gadri, si l pral, nenpòt sa l pral fè avè l, nenpòt sa k ta pase tou si gon aksidan, se li k ap reprezante timoun sa, se li k ap toutòr timoun sa, se li k ap fè tout bagay pou timoun sa menmsi ke ou menm ou pa la. On lòt bagay ankò ki enpòtan, nou konn di gen moun ki di yo fè rasis avè yo, yo pa vle ba yo paspò, li al fè paspò pou timoun yo Chili, se pa rasis li ye. Se lwa, se konsa l fonksyone. Si pa egzanp manman timoun nan al fè paspò a nan rejis sivil, si manman timoun nan al dèyè paspò a, yo pap ba li l. Sa vle di se nou tou lè 2 k pou ale oubyen si manman al fè l, fòk papa, se papa ki al pran paspò a. Poukisa? Paske gen anpil ka konsa Chili tou. Gon ti demwazèl ki t ap pale avè mwen, li menm pitit li fèt Chili, men li pa avèk papa timoun nan ankò. Kounye a li menm lale lal fè paspò a li panse lap jwenn paspò l kounye a la lèl rive yo dil non se papa a ki pou vin dèyè paspò a pase si manman fèl se papa k pwal dèyèl si papa a fèl se manman k pwal dèyèl oubyen papa a ap jis al ka nan otèl li fon li fon otorizasyon ba ou li di li baw otorizasyon pou retire paspò a sinon rejis sivil pa ba ou l lè sa se pa paske timoun nan pa chilyen se pa paske yo pa vle bal paspò an men se lalwa chili ki fonksyone konsa sètadi ke pa egzanp pitit mwen an chili la. Si manman an bezwen fon paspò pou li la, depi m pa vle manman an pa ka fè paspò a. Paske lè m di w istwa ti demwazèl sa li menm, li menm li kite avèk patnè a, patnè a pa vle pou l te pran wout lan avèk timoun nan, patnè a pa vle fè paspò a pou li, patnè a pa vle l soti avèk timoun nan. Paske e menm jan tou, si kounye a la se manman timoun nan k ap vwayaje avè l, papa a sipoze fon podèl ba li pou l di li bay manman, menm ou se manman timoun nan, Papa a sipoze bo otorizasyon pou soti avèk timoun nan. Si papa ap soti avèl, manman an sipoze al kay notè poul bo yon otorizasyon pou soti avèk timoun nan. San se pa sa, ou pap yo pap kite w soti avèl. Sof siw ta soti ilegal avèl, sa ke mwen mwen pa kon m pa konseye nou fè paske si papa a vrèman li menm li ap lite pou byen timoun nan, li pa vle timoun nan soti, li ka son rezon ki fèl pa vle timoun nan kite peyi a. Enben, se sa m te vin di nou la. Men se pa rasis yo rasis avè nou se pa anyen, si pa egzanp ou pral fè paspò a nan resi vil si nou tou lè 2 al fèl li pa pwoblèm si se nou tou lè 2 a kal fèl la nenpòt nan nou ka al dèyèl oubyen nou tou lè 2 ka al dèyèl men si papa a se lik fèl se manman ki sipoze al dèyèl nan rejis sivil e timoun nan depi lap vwayaje si pa egzanp ou epa yon moun kap vwayaje avèl pou se sa nou rele asafata otèz otèz de lè yon bagay konsa esa yo rele yo pap otès m pa konnen. La a, w ap jis peye otès lan, li menm lè sa a ou p ap bezwen fè otorizasyon pou moun vwayaje avè l la paske yo menm yo tou gonba yo fè w siyen nan avyon an y ap aksepte pou timoun nan se yon moun k ap annik vin pran n nan ak deyò a epi l ap mennen n ba moun w ap bay la Ozetazini dirèkteman. Sa la a kounye a e ou k sipoze jere sa avèk avyon an, se yo k pral di w kijan pou w fè l, kisa pou w siyen, kisa pou w pa siyen men si timoun nan ap vwayaje, asireman wi li ka vwayaje men kounye a la fòk ou fè yon otorizasyon. Pou bay moun kap vwayaje avèl la sinon yo pap kitel pase sinon ou gon kesyon kite yo nan kòmantè yo map reponn yo konsa lòt moun ap ka wè yo epi that's it patajel wi.